Medam e mesye tande, pou Prezidan Trump siyen yon lòd egzekitif pou l sezi Trump avèk Elon Musk ap kontinye. Medam e mesye bonjour, byenveni sou Haitian Public Media, non pa m. Se Abner Gelin. Se avèk yon kè kontan chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. M vle di mèsi a tout zanmi, fanatik ak fanmi, kèlkeswa kote w ap koute n. Byenveni sou Haitian Public Media e bòn joune. M ap ankouraje ou pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen, si ou panse y ap benefisye. Pandan ke n ap pale la a, bagay sa se yon sekirite nasyonal. Sa kap pase la a, se egzanp lòske medam e mesye, yon pèp koute yon moun ki popilis, rasis, ki fè w kwè nan de bagay ki pa reyèl, fantezi. E jodi an la a, batay sa medam e mesye, batay antre Steve Bannon, Steve Bannon deklare, Elon Musk,

Yap eseye mete moun yo nan eta ki vilnerab. Yap eseye kraze pwogrè de ras espesyalman la ras nwa, pwogrè ke yo fè deja nan mond lan. Yap eseye diminye yo. E yo itilize fwod avèk abi Pou fè maga panse ke US ap depanse lajan san bezwen san rezon e lè nwa avèk anpil imigran ap pran avantaj e yo vini avèk yon skim yo ekri pwojè 2025 mete l an aplikasyon. Malgre tout sa ke lè demokrat avèk anpil moun te di pèp la, yo li tout lè 900 paj de pwojè 2025 pou eksplike yo me sa ke moun sa yo vle fè. Men malgre tout bagay sa yo, akoz de ze avèk tchiz, bekenn ki pat bon mache, yo deklare. ban nou fri avèk chip ze nou pa bezwen libète an nou fè trump kado peyi a e jodi an la medam se mesye bagay ke peyi sa ap pèdi pa ka konpare ak ti lajan kou fè ekonomi nan yon grenn ze e konnya la nou wè devan je nou. Ki dega kap fèt Ozetazini. E akoz Elon Musk kounya la vin tounen yon menas pou pouvwa prezidan an. Poukisa ou konnen kè moun sa yo sote? Yo konnen ki pwisans Elon Musk genyen. Yo wè kisa ke l fè. Alò, paske l te bon pou yo, yo te anbrase l. Men jodi an la a, enterè ni Elon Musk, ni maga li fon kolizyon. Kote ke Elon Musk vin tounen yon zo pwason nan gòj yo. E konnya la, tig la, Elon Musk, vle mòde. E lyon an, ki se Trump, lè maga, Steve Bannon, yo parèt. Yo devore Elon Musk. E malerezman pou Elon Musk, li pa nan pouvwa. Prezidan an genyen plim li, li gen lame a, li gen polis lan, li gen jistis lan. Li gen tribinal yo, li gen kou siprèm nan men l. Medam e mesye, m pa konnen kòman Elon Musk pral fè batay kont yon bagay konsa. Paske pandan n ap pale la, envestigasyon deja kòmanse. Steve Bannon menm pale de dwòg. M vle pou w konprann. de dwòg, y ap fè envestigasyon sou bagay dwòg use, fwod andan dodge, menm dodge ke yo te kreye a. E lè w tande yo di w konsa ke yo mande pou peyi a kòmanse fè envestigasyon pou yo sezi SpaceX, frè mwen, pou pouvwa, y ap detwi lavi w an segond. Ki sa k ap pase la a? Elon Musk Frèm Hum Bagay la pa pay dous M konnen gen anpil lajan Se vre Men medam e mesye Pandan ke nap pale la Bagay la Pa bon pou Elon Musk E Elon Bon kote pal Li pa vle fè bak Misye pa vle fè bak L ap avanse avèk tout fòs li. E, medam e mesye, m pa di ke m pran plezi ladan l, men li difisil pou w pa pran plezi ladan l. Paske wayom Satan an, si m te ka di l konsa, si gen yon Satan ki egziste vre, wayom Satan an sanble l divize. E, medam e mesye, bagay sa a, li pwale.

Yap di yo, non, non, non, ou pa kapab lè se yon moun prive ki gen biznis prive, aksè a tout data peyi a. Nou sonje bagay sa, pa pase nou bliye. Yo lè se Elon Musk antre, pran kontwòl yon seri de enfòmasyon, sosyal sekirite, non, date of birth, every single thing, yo lè se Elon Musk. gen aksè a li menm. Kou Siprèm vote dakò pou yo lèse Elon Musk gen aksè paske lè Demokrat te prezante yon ka ki parèt devan lè jij pou te bloke Doge pou l pa gen aksè a bagay sa yo. Lè MAGA, lè jij MAGA yo deklare Trump se prezidan, pèsonn pa dwe anpeche l fè sa ke l vle. Li gen otorizasyon pou l lèse nenpòt moun antre kèlkeswa kote ke yo vle, e yo ouvè pòt la lèse Elon Musk gen aksè nan tout data peyi a. E kounya la a, menm bagay sa yo ki tap pouse ki te di Demokrat te wrong for asking this, and now yap fè menm bagay la.

Konya la medam e mesye batay sa antre mesye sa yo lap kontinye e kom mwen di nou li antre nan yon faz yon faz trè danjre paske 2 mesye sa yo konya la Steve Bannen li se sekirite an chèf e defansè pwotektè de maga ki se Donald Trump.

dwe fè pati dè imigran ke yo pwal depòte. Se sa Steve Bannon deklare. Paske nenpòt moun ki ta leve kont Donald Trump ou leve kont les maga e ou dwe peye. Il n'y a pas sortie de là. Si ou atake Donald Trump, ou atake menm.

Elon Musk mande pou yo impeach prezidan sa vle di ke mennen l devan kongrè devan sena pou yo jije l e si l ta jwenn yo ta jwenn li koupab pou JD Vance pran pouvwa a. Sa se Elon Musk ki te fè deklarasyon sa a. Li mande pou sena a jije prezidan an. Se sa ki rele impeachment. E lòske yo jije l, bagay ke yo akize l la, si yo jwenn verite ladan l, ebyen, pou ke yo mete prezidan an chita yon kote, e pou vis prezidan an li menm, li pran pouvwa a. Alò, sa a, se yon bagay ki difisil pou fè, Li pa fasil pou yo retire prezidan an, men aksyon an li domaje repitasyon prezidan sa a. Nou sonje nan premye manda Trump, yo te impeach li 2 fwa. E konnya la a, Biden santi li nève di fè ke yon ponk ke l rele Elon Musk, paske nou konnen ponk son vye mo tankou vakabon, mande pou yo impeach prezidan yo a. Biden deklare sa pap fèt e li mande pou yon envestigasyon fèt sou Elon Musk pou frekansite sa a. Kòm mwen di n kisa ke yo pè, yo pè lajan Elon Musk paske medam e mesye, Elon Musk gen anpil lajan. Eleman sa kòm mwen di n deja medam e mesye, avèk SpaceX li bay entènèt nan tout zòn Ozetazini kote ke. Entènèt pat k rive. Li gen Tesla, yon machin letrik trè fame dan le monn antye. Si se pat politik, bagay sa tap wo. Men akoz de politik, jodi an la a, misye kal antre tèt li nan bay sa a, li kraze kapasite Elon Musk. Men medam e mesye,

13 main and one cuz Elon Musk is illegal and he got to go too okay you're gonna ship these other people home let's start with the let's start with the South Africans okay and I got a couple other could go too but he's illegal deport immediately. Steve Bannon sèl sa kel vle se ke Elon Musk dwe depòte e otrejou m tande Trump di petèt son bòn ide pou nou ta look into it An nou gade, an nou fon ti gade pou nou wè èske gen yon bagay la. Alò, jan ke yo travay, li se prezidan an. Li poko ap parèt an fòs pou l di yon seri de bagay. Men l lèse moun tankou Steve Bannon, tankou Stephen Miller avèk yon lapil lòt moun pale de bagay sa yo. Li menm pita, li pral parèt, l ap di, a, m sispèk gen yon seri de bagay la, men yon lòd egzekitiv, li pran pa m bandi avèk tout moun ke l genyen yo, al dèyè moun sa a. E medam e mesye, si yo vle, yo kapab jwenn bagay pou yo kondane w. E sonje byen, Steve Bannon ap pale de sekirite nasyonal. Sa vle di sitiyasyon sa a ke yo ladan l la a, li menase sekirite nasyonal. Steeve panse Elon Musk gen twòp pouvwa nan peyi a e pouvwa sa li dwe kontwole e yo pral fè tout sa ke yo kapab pou yo kontwole Elon Musk e se sa kap pase la a. Eske medam e mesye Elon Musk pwal soti nan bagay sa sen e sof? Nou pa konnen men nou gen dout. Nou genyen osi Scott Bessent se sekretè trezò a. Msye li menm tou li te antre nan batay la pou te di kèk pawòl. An nou koute ki deklarasyon ke li te fè li menm. It's not a big secret that you had your differences with Elon Musk when he was working in the administration. He announced this weekend that he is starting a new political party